Bonjou bonswa tout moun sa depan de lèw pwal gade video sa Bondye beni nou kòman nou ye eske nou byen eske nou anfòm pou mwen bò kote pam tout bagay byen avèk Jezi donk nou konnen non pam deja se Fizena Louidor depi mwen monte sou chanèl sa mwen pa vin pale de lòt bagay se de lanmou Se sa nou konnen mwen fè ladan l se sa ke mwen vin pale. Mwen vini ansanm avèk yon sijè pou ou ki di konsa ke tout sa w ap andire nan yon lanmou, nan yon relasyon, aksepte l kòm si l te dous. Yon jou w ap konprann pou ki. Tout sa w ap andire nan yon relasyon, nan yon lanmou, aksepte l kòm si li te dous, yon jou w ap konnen pou ki. Avan ke mwen trete sijè sa pou ou, map di mèsi a tout moun kap sipòte m. Sensèman yon gran mèsi. Mwen renmen nou, mwen pap janm sispann renmen nou. Wi gen de moman Gen de bagay ou konn ap andire sou swa nan yon relasyon ou sinon nan fi nan men fiyanse ou sinon nan men mennaj ou. Nenpòt etap la, nenpòt sa w ta kapab ap andire, mwen vin di w pa dekouraje. Aksepte sa w ap andire a kòm si se yon bagay ke ou ap manje ki vrèman gou nan bouch ou. Paske tout sa ou wè wap andire nan yon relasyon ke yon moun ou renmen ou gen lanmou pou li ke moun sa li menm m pa konn nan ki jan li konn panse ke lanmou ou genyen pou li an il y a pafwa li konn pa ba li valè Ou menm ou konn santi w nan yon eta parèy ki konn difisil pou ou, ou konn ap monte dè dezè ki vrèman difisil pou ou. Men sa m vin di ou jodi an, ou menm ki nan yon eta parèy konsa, toujou pran sa w ap andire yo kòm yon temwanyaj pou ou. Pa janm di ke se Poukisa w te egziste? Pa janm di poukisa ke se ou sa ap pase. Pa janm di poukisa se ou sa rive. Pa janm di poukisa se ou k ap andire doulè sa nan lanmou. Pa janm di se ou k ap andire doulè sa. Ou wè doulè pa w, ou pa konn doulè pa yon lòt moun. Ou wè sa w ap andire nan men fiyanse w la, nan men mennaj ou a, nan men mari w la, nan men madanm ou an, men ou pa konn doulè pa yon lòt. Paske ou menm ou wè paw la epi ou menm ou di se sèl ou menm kap pase pwoblèm. Wi epoutan gon lòt ki pi mal pasew. Gen de etap nan laviw gen de etap nan laviw wap travèse pou kapab konpwann sa wap travèse a pou kapab konpwann li pou kapab analize li fen e byen se pa mete lè dlo vini pou koule nan zyew Peze zye w epi ranmase kouraj ou sa ki devan w lan kap fè w kriye a mete l devan w kòm yon lit kòm yon batay paske tout sa wap antreprann pou w reyisi ladan l demen si Dye ve fòk ou aksepte tout sa ou jwenn ou jwenn mal nan sa w pran ou jwenn mal pran l ou jwenn byen pran l. Epi wap mete l devan kòm yon lit pou wap lite ansanm avèk li. Kounye a lè wap lite avèk li, li menm lap lite avèk ou. E m rete kwè ke si w lite avèk kouraj wap wap konvenk sa ki tap fè w kriye an, sa ki tap fè w depale, sa ki te fè w pèdi memwa, sa ki te fè w atriste nan relasyon an, ou konn santi lanmou pa egziste pou ou an, ou konn santi ke w ap viv ou p ap viv lan, depi ke ou pran l mete l devan ou kòm yon machpye, w ap mache sou li anverite. Lap yon temwanyaj pou ou demesitdieve pou rakonte tout moun sa ke ou tap andire paske tout sa wap andire nan lavi se pou ou ke li ye andwa se konsa destinasyon laviw trase e pou kapab antre nan destinasyonw gen de moun ou konn wè ke destinasyon yo bagay fasil Yo pa jwenn anyen pou yo ta esplike moun ki mal nan destinasyon yo paske yo manman yo ak papa yo fè yo nan yon bon destinasyon epi yo menm yo antre nan destinasyon yo tou nòmal. Men ou menm ki se yon pitit sòye pou w kapab antre nan destinasyon w pou pote yon bon rezilta demen si Dye vle fòk ou soufri menm si ou nan relasyon an menm Moun nan ou avèl la li pa konpwann ou, li pa gadew tankou se yon on moun, se konsa ke chemen laviw trase, pa dekouraje, pa abandone, pa di konsa ke lavi pa egziste pou ou, pa di laviw fini, paske tout bagay gen yon tan, kòmanse li gen yon tan poul fini pa janm di poukisa se mwen mwen regrèt mwen te egiste destinasyon pa trase menm jan kòw tout moun paske destinasyon lan ou la pou goumen ou la pou lite ou la pou redi Ou la pou kriye maten, midi re swa, men lè wap kriye kriye avèk kouraj pou ou kapab antre nan destinasyon ou. Menm si ou wè ke destinasyon an li pote anpil lit, anpil konba ladan li. Pa dekouraje, sèvi avèk yo, paske demen si Dye vle wap gen bezwen yo. Demen si Dye vle, w ap nan nesesite yo. Paske se le pli souvan, depi se moun ki pa pase yon etap, menm si w ap esplike l sa w ap andire, li pap janm ka konprann ou vrèman. Paske etap ke ou ladan l lan, sa w ap andire a, li menm li pa konnen l. Li pa konnen l. Li nan relasyon an, e tout bagay byen pou li. Nan mennaj li, tout bagay, fiyanse l, tout bagay ap byen pase pou li. Ou menm si w ta mete l chita pou w t ap rakonte l sa w ap andire a, li menm li p ap janm konnen sa w ap andire a. Paske, li pa nan plas ou, sa w ap andire a li pa konnen l. Men ou menm ki konnen sa w ap andire a fen e byen, ou menm ki analize sa w ap andire a, ou menm ki dòmi avèk sa w ap andire a, w leve avè l, yon vi, pou w viv yon vrèman vi nòmal li pa fasil. Nan yon relasyon, Bagay yo pa fasil osi jan ke tout moun panse l la. Li ka fasil pou ou, li ka fasil pou yon lòt. Li ka fasil pou mwen, epi pou yon lòt li pa fasil. Li pote soufrans, li pote imilyasyon, li pote desepsyon. Men ou menm? Toujou wè sa wap andire an se yon egzanp li ye pou ou. Se yon temwanyaj. Se yon temwanyaj li ye devan tout moun ki te panse sa w ladan l lan wap rete ladan l. E lè ou soti nan sa ke ou te ladan l lan. w ap wè ke se pa t anyen l te ye. Se paske w pa t ko abitye avè l, ou pa t ko konprann li ki fè ou te pran l se te yon grand chose li te ye. Lè w fin soti ladan l, w ap wè lavi sa w t ap andire a se te yon mesaj ke li ye pou ou. E w ap wè lavi sa w t ap andire a se yon echèk, echèk sa se yon temwanyaj pou ou demen si Dye ve. Paske timoun pou fè yon bon vi amorez li pa fasil. Si w pa gen kouraj, ou pa gen lafwa, ou pa gen sipò, ou pa gen pasyans, ou pap janm ka reyalize. E premye bagay ou dwe gen nan lavi w, pasyans, ou dwe gen sipò pou sipòte tout. Aksepte tout, kwè tout, aksepte tout kòm si li te dous. Epi demen si Dye vle ou va temwanye lè ou delivre. Pa gen pa gen yon kanaran ki pa gen yon deze ladan l. Pasyon yon moun, menm si ou te lite, ou te batay pou li te vini byen pou ou, w ap toujou jwenn echèk kanmenm nan plan destinasyon w. Paske plan destinasyon yon moun li gen anpil anpil vire tounen ladann. Ou andwa ke ou wè ou menm ou jwenn fiyanse ou la e ke se yon moun ki nòmal. Li konprann ou nan tout ti vire tounen. Men pa panse lòt la sou wè fiyanse l oubyen mennaj li pa konprann li pou panse ke di ant se li menm ki pa konn kòman pou l jere yon mennaj, ki pa konnen kòman pou l konpòte. Manti! E pa paske moun nan li menm li pa konnen kòman pou l jere relasyon an, se pa paske moun nan li menm li pa konnen kòman pou l jere, kòman pou l pale, kòman pou l jere lanmou ke li gen pou moun nan. E pa paske moun nan pa konnen. Men. Plan lavi tout moun pa trase menm jan. Tout moun pa rantre nan destinasyon jan ke ou panse l la. Paske gen yon moun pou l antre nan destinasyon, vrèman destinasyon l lan, pou l jwenn vrèman moun ki renmen l lan, gen moun ki p ap ka konprann sa m ap di la, paske si w pa pase li w p ap ka konprann li. Yon dwa pase, pase, pase, pase, pase. epi atake li jvin jwenn moun pa li an. E lè l vin jwenn moun pa li an, wou menm ke ki te bò kote moun sa, ki t ap viv yon relasyon ansanm avè moun sa, ke w pa t janm ka konprann li, w ap di, ò, kòman entèl, m t avè entèl, entèl ba l, anyen pa t janm mache pou mwen, m pa t janm konprann entèl, bagay yo pa t janm osi bon, osi fasil, epi men vin ansanm avè entèl. Epi gade koman bagay yo nòmal entèl pa te renmen m. Manti se pa paske moun nan pa te renmen w. E gen pafwa tou se pa paske w pa te renmen moun nan. Men se sifi ke tout moun gen yon destinasyon, chak pen genyen fwomaj li. Andwa ke moun nan k ap fè w soufri nan relasyon an, moun nan k ap fè w soufri. L lanmou maten midi e swa. Ou ka bouke te marye avè l. Se pa t e pa t plan lavi w sa. E pa t moun sa ki te Bondye te mete sou destinasyon w. Epi ou menm, ou vin arive ke ou antre ladan l anvan lè. Osinon dat Bondye te ba w la e pa t lè sa pou w te antre. Ou menm ou antre pi rapid pou ou te pou bagay yo kapab nòmal pou ou. Epi ou vin ap soufri ladan l. Ou vin ap tribile ladan l, ou vin ap pase mizè, ou vin avèk dlo nan zye, kalkil, chagren, tout lasent jounen. W ap di ki sa ou fè w ap peye. Men, m ap di ou, pa pèdi lafwa. Depi se sa w ap antrepwan nan lavi, Pa janm dekouraje, pa janm pèdi lafwa. Plis ou wè bagay la vin nan fwaye a, avèk mennaj ou, avèk fiyanse ou, osinon kèlkonk, ou wè bagay la vin pi difisil, epi ou menm, lè ou di ou abandone a, epi se pwòp moman sa ou ta pwal delivre. Se pwòp moman sa ou ta pwal libere. Se pwòp moman sa Bondye li menm li te fonde pou te antre nan destinasyon lan. Men Viko te rantre avan lè epi tout soufrans ki te gen pou andire ladan yo ap andire tout avan ke pou vin nan nòmal. Paske mwen menm nou wè k ap pale ansanm avèk nou an, nou pa rekonèt mwen, konsa gen moun ki rekonèt mwen tou. Konsa gen moun kap swiv video an tou ki rekonèt mwen. Men mwen nou m pa andwa gen moun ke m rekonèt tou. Nou menm nou pa rekonèt mwen. Men mwen menm son bagay Bondye fè m kado. Son moun ki genyen anpil pasyans. De tout jan, nan tout sa map antrepran. Sitou. Lè mwen di mwen renmen yon moun, nenpòt sa mwen jwenn ladan l, mwen tou prè pou m soufri avèk tout pou m genyen moun sa nan vi m. Si m pa genyen li, so se pa li Bondye te chwazi pou mwen. Men depi se li Bondye chwazi pou mwen, m ap fè tout sa k depan de mwen pou m genyen l. Mwen se yon moun ki gen pasyans, se yon moun ki gen tanperans e m pa timid. Se yon moun ki gen kouraj, se yon moun ki gen sipò, e se yon moun ki gen fòs. Ou pa ka di mwen gen fòs, se mwen ki pou di ou mwen genyen fòs, paske se mwen menm ki konnen ki moun ke mwen ye, e mwen menm ki kapab di ou. E se sa k fè mwen, si ou wè lejou, ou wè mwen fonde chanèl Lanmou Cho Pwodiksyon pou m kapab pote de egzanp pou ou. Ou andwa pa konnen poukisa, men yon jou, Si ou swiv chanèl lan, ou abòne ansanm avèk li, wap toujou jwenn, epi yon jou wap konnen poukisa ke Bondye te itilize m pou m te kapab enfòme w, pou m te kapab di w de bagay nan sa ke wap andire, e ou menm lè w gade yo pou w kapab pran kouraj. Paske. nan yon vi relasyon ou se yon fi oubyen yon gason ki dwe bwav ki dwe kwè nan tèt ou ki dwe kwè nan kapasite e pa janm bese tèt devan nenpòt sa ke wap andire a metel devan w pou mache sou li pou konvenk li epi demen si Dye ve ou va gen yon bèl souri. nan vizaj yo paske lavi a pa fasil paske gon bagay wap wap andire nan laviw depi se pou ou ke li ye. Ou mèt te kouri kite peyi kote w ye an, al sere nan lòt peyi. Depi se pou ou l ye, nenpòt kote w ye a, w ap sibi l kanmenm, w ap soufri l kanmenm. Pa janm kouri pou pwoblèm. Ou nan relasyon an, ou jwenn pwoblèm, lite ansanm avèk tèt ou. Son moun ke ou avel li pa li pa konpwann ou li pa baw valè li pa gen bezwen w lite avek tèt ou fè tèt ou konfyans si se renmen w te tro renmen moun nan ki fè ke le jou li li rann lavi w tris chak jou apwann apwann renmen tèt ou lè w fin renmen tèt ou konnya ou sou wè ke ou fin renmen tèt ou ou vin wè ki valè ke ou genyen. nan sosyete an, ou vin wè ki enpòtans ou menm, ou vin wè ki sa ke ou vo, epi wap wè ke wou k tap soufri soufrans sa yo, ki tap pwan desepsyon sa yo nan men yon moun, wap wè di a pouki m te aksepte pwan l nan men entèl. Pou ki rezon m te aksepte pran nan men entèl? Ki sa entèl te fè pou mwen ke m te aksepte pran? Se tout sa ou gen pou di. Men yon sèl bagay, m pa di si w nan yon relasyon, ou wè moun nan genyen lanmou pou ou, pou ou menm, pou w pa chèche konprann moun nan tou. Men si w wè moun nan pa gen lanmou pou ou, moun nan pa gen afeksyon pou ou, moun nan pa vle w, Ou pa ka fòse l, ou pa fòse moun renmen w, ou pa fòse moun aksepte w nan vi l. Paske si w aksepte yon moun, w ap fòse yon moun pou l aksepte w nan vi l. Se yon echèk l ap pral ye pou ou demen si Dye ve, yon etap l ap pral ye pou ou demen si Dye ve, yon doulè l ap pral ye demen si Dye ve pou ou. Ou dwe aprann renmen tèt ou dabò, lè w fin renmen tèt ou, w a renmen moun. Men si w pa, si w poko ou menm fè esperyans pou renmen tèt ou, ou poko ka renmen yon moun. Sa w ap andire nan lavi an, li pa la pou detwi vi w. Li la pou yon egzanp pou ou, kòm yon temwanyaj pou ou. Demen, si Dye vle, w ap rankontre avè yon moun ki nan menm etap avè w, w ap rakonte, epi l ap tande sa w ap di la, l ap pran kouraj. Se tout sa ke mwen te gen pou m te di ou jodi a. Mèsi pou ou menm ki t ap sipòte m. ki tap tande m ki te prete m atansyon pou te kapab swiv videyo sa map diw lè w fin gade l pa kenbe l ban mwen yon like ban mwen kòmantè ban mwen views abòne pataje l epi nap wè nan yon lòt videyo ankò si Dye vle mwen renmen w mwen pap janm sispann renmen w mwen se zanmi w mwen se pa w se poutèt sa mwen la pou ou.